Bonswa bonjou kòman nou ye sa depan nan kilè ke nou al tande m la mwen salye nou nan non gran kreyatè a ke nan minit lan ke nou vle pataje avè w lè katan dimansyon lamou de Dye ansanm avèk nou e nou di yo yon Gras se gras avèk madam Esther St Jacques ki kapab fè nou kapab prezan nan lè sa la paske san li menm ke nou pa tap kapab fè emisyon sa paske fredi a mangonmen tout kote e nou di ke se li menm ki a gras a li menm ki ban nou djakèt e ki fè nou chèlbè ki fè nou kapab ap pale la ke madam Esther St-Jacques se yon dam avèk peti pri ke ou kapab abiye byen chè nan men l e ou kapab kouri dè tout fredi kelkanswa dimansyon fredi a ke nou genyen Mesye Frisner.

l ap avanse e lè kat dimansyon e de lamou de Dye e nou di e lamou de Dye genyen kat dimansyon ladan li premye dimansyon an ki se lajè dezyèm dimansyon an se longè twazyèm dimansyon an se wotè e epi katriyèm dimansyon an e la pwofondè E nou di ke nou pa p gen tan detaye tout an, tout dimansyon yo, men n ap plis pale sa ki pi nesesè an ki se pwofondè a. E n ap gen tan vini avèk lajè a, n ap gen tan vini avèk otè a, n ap gen tan vini avèk longè a. E nou konnen lè yon yon twal kòman ke yo li kantite dimansyon yon twal genyen e ke ou konnen lè wap avèk santimèt ou nan men w lè wap mezire ou konnen tout bagay lè w gen ou se yon bon chapant kòman lè wap mezire yon poto ke ou konnen swat yon travès ou konnen kilè yon bwa li menm li gen epesè e kilè ke li gen longè ki lè ke l gen lajè. Eeh ke se konsa ke anbyen nan lanmou de Dye tou li genyen 4 dimansyon ladan ni ki se en ki se lajè, wotè, en lajè, longè e wotè, wotè e pwi pwofondè. Ke nou en ale nan premyè dimansyon an ke nou ap jwenn ni nan Efezyen, Efezyen 5 an en vèsè 2, Efezyen 5 vèsè 2, se la n ap jwenn premye dimansyon an. Nou di lanmou de Dye dan sa nati divin pe èt apreyande atravè kat dimansyon prensipal, suivan

E larjès de setan Amon. Sa vle di ke nou di ke dimansyon sa yo pa gen limit. Men sa depan fason ke ou resevwa imansite a. Sa depan fason pou ou resevwa richès ki nan ou ap resevwa richès la. Dakò? Sa vle di ke ki yon ti jan parèt trè trè biza pou kèlke moun. Sa se lè moun nan tande y ap pale de kat dimansyon nan Bondye. E sa ki nou ta dwe touche nan aswè a, nan lè sa a, ke se ta divin. Divin. Divin. Pase ke mo sa a fè anpil aktyalite, pase ke nou di lòm nan, soutou kretyen, kretyèn yo, yo pa konnen yon seri bagay, e yo pa aprann, tankou lè moun ap pale de divin, ok, Dieu est divin, Dieu dans son divinite, Ke yn fwa ke ou ta tande yon kretyen swa tou yon pastè, yon predikatè ta pale de divinò, de divinò ke menm kote a yap gen tan di, pastè sa a son dyab li ye, pastè sa a se yon bòkò ke li ye, lap pale de divinò. Men se paske nou pa konnen nati yo. Nou pa konn nati yo. Sa vle di fòk gen yon seri bagay, fò ke nou aprann. Lè nou se kretyen, fòk nou aprann li. Ok? Fòk nou aprann li. Dye e divin. Dan nati Dye, Dye e divin. Anbe si Dye e divin, anbe nou menm tou nou son divinò tou. Kretyen yo, kretye yo son divinò, se pa sèlman, yo pa menm sèlman ba, e bòkò a. Ok? Bòkò a se yon divinò, e pou satanis. Men pou krisyanis, e pou Dye, nou menm nou son divinò. E osi, ke Danyèl se te yon divinò. Lè Danyèl, lè Danyèl al esplike wa a rèv la, ki wòl li te jwe la?

Ok wa a pa di men, men Daniel li menm pa gras avèk amou Bondye 1 ba li, sa vle di avèk dimansyon l, avèk pwofondè l 1 nan Bondye an byen ke ra wa a gen dwa fè rèv la kay li epi Daniel vin esplike l 1 rèv la. Daniel ki wol li jwe lè sa, li son divinò 1 nan minit lan, l ap divinò pou 1 pou wa a. E nou di ke 1 prèske tout wa yo te gen divinò lakay yo. Lè pafwa ke lè nou pran y ap pale de majisyen yo, lè y ap pale de majisyen, sa vle di ke in fwa eske, eske Moyiz li menm e pa t yon majisyen tou, eske Moyiz pa t konn fè yon seri de bagay, fè baton tounen sèpan, e baton Moyiz lan pa t tounen sèpan, e lòt semèn nan m genyen pou m moutre nou ki sa k baton an. Ok sa vle di tout ansyen yo te gen bato e pa sèlman moyiz ki te gen bato nan tan ansyen yo e nou diw premye premye vèsè biblik an ke ou kapab jwenn pale ou premye dimansyon an se efezyen 2 efezyen 5 an vèsè 2 e pi nou kapab jwenn tit 2 tou tit 2 vèsè 11 an pale nou de premye dimansyon ki se de lajè a de lajè ou nan bondye Ok e yon lè m pral pale de wot e yon de longè w nan Bondye nou an ka ale nan 2 Tesalonicien e yon 2 vèsè 11 an ke l ap pale nou e yon de longè nou nan Bondye e yon l ap pale nou de longè nou nan Bondye e si nan ale nan Efesien 2 vèsè 8 a 13 kote ke e yon nou kapab jwenn li lap pale nou tou de lap pale nou de longè nou nan Bondye lap pale nou de longè nou nan Bondye nou genyen Efesyen 6 24 nou gen Efesyen 6 24 toujou ki ap pale nou de longè nou nan Bondye nou genyen 2 wa 2 vèsè 11 kap pale nou de longè nou nan Bondye epi Gen katriyèm dimansyon an. Katriyèm dimansyon an, nou gen Efezyen 2, vèsè 3 a 5, k ap pale nou de pwofon nou nan Bondye. K ap pale nou de pwofon nou nan Bondye. Epi nou gen 1 Jan, 1 Jan 4, vèsè 9 a 11, k ap pale nou de pwofon nou nan Bondye. E pa bliye ke mwen fè nou konnen ke Apwepot Apotre Pòl moutre nou ni jwif ni grèk e nan Efezyen Efezyen 2 vèsè 8 a 1 a 13 kote ke Apotre Pòl ap moutre nou pa gen nou youn ki te sen. Pa gen nou youn ki te sen. Tout moun se gras Bondye fè nou. E trè byento map kapab moutre nou kòman ke se plis e nan Efezyen yo kote ke yo plis pale de gras. Apotre Pòl li plis pale de gras. Hein, map moutre vini kòman moutre nou ki kantite fwa apotre Pòl ap pale de gras. Hein, e map moutre nou defini si yon en gras tou en nan an grèk. E se konsa ke e nan minit lan ke nou te vin pataje sa yo ansanm avè nou e pli e lòt semèn nan m'ap kapab pataje ansanm ou avè ou pwen pa pwen ki se lajè e lajè longè wotè e e pwofondè osi sa se yon ti goute ke nou te pale aswè a e kote ke nou pale e de de 4 dimansyon ki genyen, nou sèlman site yo pou ou, epi nou kapab di ou vèsè biblik ou kapab jwenn ansanm avè nou, avèk yo. Gen dòt vèsè biblik, si n ta pran yon vèsè biblik k ap pale de dimansyon nan Bondye, sa vle di depi Men depi nan ansyen testaman, Deteronòm yo, kote yap pale de dimansyon Bondye, nou ale nou nou moutre w de Wa 2 vèsè 11 kote ke yo pale yo tap pale de dimansyon de dimansyon Bondye. E nou di nan pasaj de Wa, sa vle di gen lòt bagay ke yo esplike ladann toujou, men menm kote yo tap pale a tou, se te toujou de dimansyon pwofondè Bondye. ke yo tap pale ladann tou. Ke Bondye beni nou ke gran Bondye fè nou gras an pa bliye en rele en mesye Frisner en Germain pou telefòn nou rele madam Esther en pou kapab en pran lèn paw la pou pa dòmi nan fredi ke Bondye beni nou ke Bondye fè nou gras.